Donk san pli tande n ap antre an Ayiti rapidman pou nou salye zanmi nou, patnè nou, frè nou, co-host nou, Msye Maurice Joseph Job. N ap di w bonswa zanmi, sa k pase, kòman nèg ye? N ap salye w Pedro, n ap salye Alan ki sou board la k ap li fè manèv teknik yo. Jan pawòl la di l, pou moun yo kapab jwi emisyon sa a, Sport Always sou 4Diaspo TV. N ap salye Sanou Sarr, yon zanmi nou pa wè lontan. Malerezman pa gen posibilite pou nou wè misye men n ap veye emisyon an, n ap veye emisyon an lè yo voye l pou mwen machwè Sanou Sarr. Sanou Sarr m pa dakò avè w, kenpòt jan l ye a. Kenpòt jan li ye a, mwen m pa enskri lan dinamik sa a. E n ap gen nan emisyon sa a pou nou pale de tou sa. Paske a yn semèn egzakteman de la rantre an lis dè Grenadye nan gwo fèt foutbòl sa a, te gen kè kontan, gen ti bouch pa gou yè swa eksetera. Se tou sa nou pral analize. Medam yo te jwe tou. Nouvèl Zeland ki pran BK. Bwa kale e nan men gason e nan men medam yo donk se tou sa nou pral pale jan pe nou dil nou menm nou poste ayiti nap swiv kijan bagay la ye e nap fè analiz lisid tèt frèt de pakou seleksyon nasyonal nan gwo fèt foutbòl sa ki se mondyal la. Trè byen mayifik mayifik mesye e ayiti jwe 2 match nan w eskal de 3 jou mardi soir vendredi soir E madi swa daprè mwen menm son match de football kap rete dans l'histoire car à savoir e non sèlman jwè yo yo tap tann yon e yon public ke yo konnen ki egziste men patko janm gen chans vrèman pou yo wè yo rarely Mardi swa, e non sèlman bò kote jwè yo en menm tan tou bò kote piblik la, piblik ayisyen, fèn yo, fanatik yo, men an menm tan tou Chase Stadium, m panse ke se petèt youn nan jou depi l devni Chase Stadium se youn nan jou petèt li genyen yon crowd ki osi selective, ki osi ebyen nonbre konsa. Donk m panse ke tou lè 2 match sa yo se match k ap rete dans l'histoire e sitou epi Vendredi swa.

Wi donk sa vle dire ke Sada li te fè le plein kisam wè m sonje dènye emisyon nou te genyen an ou te mandem ou te pozem menm kesyon sa em te reponn ou m te diw ke mwen gon ekip ki konpetitif ki ka jwe avèk nenpòt ki moun em toujou kenbe sa em te diw tou ke m pa eforik poum di m pral chanpyon du mond men pa gen pèsonn ki ka retire sa kòm anvi. pou m ta gen. Lè w gade potansyèlman, kèlkeswa ekip ki gen la a jodi a, e m pa konn suivan kisa moun yo baze pou yo di Lafrans favori. M pa konn sou kisa moun yo baze pou yo di Brezil ki gen la a fizikman, avèk jwè l gen la yo, yo favori. Donk, e m te di w tou ke pa gen pèsonn ki ka anpeche m di, anpeche m reve avèk potansyèl ke m gen la a. E. Analiz nou t ap fè, refleksyon n t ap fè se de refleksyon ki chita sou sa lasyans admèt sou Davril e Pedro. Donk mwen menm ki sa m wè, ou sonje nou te fè analiz tou pou n te di ke pa rapò a match tèst byen avan match Ayiti a ke Brezil te jwe fas a ekip.

Donk jiskaske moun ap mande ba yo Brezil, ba yo nenpòt ki ekip, donk yo anvi Brezil, yo anvi wè ekip Brezil sa. Pa bliye tou Pedro, m te di w ke jwèt foutbòl la, kèlkeswa spò a, li gen yon kote psikolojik ladan l ke nou pa dwe neglije. E m te di w tou ke. Youn nan enkyetid mwen genyen se le fèt ke nan staf teknik seleksyon nasyonal la pa genyen yon psikològ spòtif. Answit m te eksprime rezèv tou ke m genyen sou kotch la. Byen ke m pa pral fè okenn analiz pou m stigmatize pèsonn moun e se sa Carl Frederick nan fouti fam se diskou pa misye apre debrief match la fin fè SOL donk misye di nou pa gen pou nou lonje dwèt sou moun ni tou pa gen ankenn diskou negatif pa gen ankenn diskou paske tout moun ap jwe ti jwèt yo la nan sa kap pase la donk mwen mwen te di w coach la son coach e son preparatè fizik li ye. Misye pa yon teknisyen, misye pa yon filozòf de kesyon foutbòl la, nèg ki teknisyen, ki taktisyen tankou Ancelotti ki nan tèt ekip Brezil la, nèg sa yo se de majisyen, donk yo li jwèt la byen, yo konnen lè yo pral jwe avèk yon advèsè, fòs, feblès advèsè a, ki dispozitif taktik pou yo mete sou pye si yo vle jennen advèsè a pou yo jennen l, si yo vle genyen match yo.

Ekip nasyonal ki te kalifye a, ekip nasyonal ki te jwe eliminatwa yo, se pa ekip nasyonal sa a nou gen la jodi a. Se yon ekip nasyonal ranfòse ke nou genyen e nou kapab wè l ke se swa nan jan nèg yo kanpe sou teren, jan nèg yo kadriye teren yo, jan nèg yo ape jwe.

E m kapab di w li men men men reyalite a se ke mwen gade yon match foutbòl pe ekip Dayiti an lan lan de zye. Youn premye a se se lan zye jwè k ap jwe yo. Dezyèm lan se lan lan lan zye antrenè e ki genyen 42 zan eksperyans lan. Se se li menm e li menm mwen fè. Se mwen menm ki depi a 17 an k ap antrene foutbòl. Se mwen menm depi depi prèske yon yon senkantèn dane. N ap jwe boul, boul nan pye nou, pye atè, tèt tou ni, n ap jwe boul. Fòk nou gade l nan faz sa a. Èske Ayiti prezante l byen devan New Zealand? A san pou san, wi. M byen kontan ke nou te gen chans pou nou genyen 4 a 1. E nou te ka genyen nenpòt 9 a 1 si.
Dizon 4 a 0. 4 a 0. 4 a 0. Nou te ka genyen 9 a 0 si l te posib. E m te wè ti feblès sa yo ki te genyen devan. Paske devan ou genyen omwen 5 seleksyonè.

Nou genyen 90 pousan lan match lan. Nou bat, nou bat e lè m di w bat, nou kenbe Pewou, nou t ap bay Pewou leson. Men dènye 10 minit lan, e se la m pral di erè yo menm jan avèk Job, erè ki fèt lan se pa erè jwè ke yo ye, se erè antrenè ke yo ye. Se yon kesyon de taktik, se la e sa m pral rejwenn avèk Job paske etan ke yon òm de psikoloji, Fòk ou etidye pou di bon kisa k pase apre premye gòl lan nan tèt tout jwè sa yo. Youn. De, èske mesye yo te pare pou yo wè avan gòl lan, prèske 35 segonn avan gòl lan m di mesye yo mal kanpe, mesye yo p ap make jan yo sipoze make, nou pa gen moun nan poto an yo wè premye poto, dezyèm poto si w gade pa gen moun ladan yo, nou mete 3 jwè kanpe nan 6 lan. Men nou pa mete 2 jwè paske lè w gen 2 jwè nan poto yo ou vin gen 3 gadyen nan yon sans e li vin difisil pou yon nèg pou penetre pou fè gòl sou yon ekip. So pati sa a nou dwe travay sou li. E dezyèm gòl lan pral pran nou ankò menm fason an eksepte dezyèm lan li pral tonbe nan premye poto a. Premye a te pase nan dezyèm lan, dezyèm lan pral tonbe nan premye poto a dirèkteman nan poto a menm aske nou pa gen moun nan poto yo. Sot sa yon seri de ti bagay, yon ti bagay veye ti bagay piti. Devan li menm mesye yo te gen, mesye yo pèdi 16 opòtinite pou fè gòl. E nou konnen Bondye foutbòl, lè ou, lè wap pèdi, lè wap pèdi chans pou fè gòl, Bondye foutbòl la ap, ap a, asire ke w pèdi. M pa kon, sa se pa Depi wap pèdi, depi wap pèdi, pèdi chans pou fè gòl. Wap pran. Bondye vle, Bondye vle, vle ba yon lòt nèg chans pou l, pou l gen, paske ou pa vle genyen wap gaspiye boul. So, so ti pati sa nou te vle pote. So, Jobe, Eee ou la? Wi Mwen mwen mwen mwen mwen byen kontan m la trè byen m swiv salou sa trè byen mwen fòm di ke lèm tap avanse a poum pale de coach la salou sa eee m map mete a kote analiz dirèk fran eee a pati de sa nou wè ki te jwe sou teren an ke salou sa sot fè la trè byen mwen m pa menm la. Mwen nan on coach a 7 jou de premyè rankont nou nan mondyal la e k ap chèche toujou. Sa vle di se on coach k ap tatonnen, se kòmsi coach la poko gen ekip li a. Èske ou wè? E tout moun te konsyan ke nan premye match la se 2 ekip ki te jwe, men 2 ekip ki te jwe moun pa t tèlman wè sa, l pa t tèlman vizib. E nan dezyèm match la, nan match yèswa a, Coach la e moute avèk yon fòmasyon e nou 1 a 0 nou fè jwèt ekip la gen fon de jeu li tounen soti lan vestyè la avèk menm fòmasyon an sanl pa fè chanjman sela di kwa? Sela di ke coach la genlè jwenn ekip li a donk ann di si se ta sa coach la pa kapab kraze ekip la. Kraze ekip la vle di kisa? Ou fè tout chanjman sa yo an blòk yon sèl kou. Menm si se yon match amikal ke li ye. Donk ann di ke ou te jwenn pwofil ekip ou a, donk lè sa fòk ou jwe match la tankou se te match koup di mond lan ou ta pral jwe, wap fè chanjman nòmal jan pou fè chanjman yo. Èske ou wè? Donk si w vle eseye de moun. Fòn di tou ke kotch la genyen yon pakèt moun ki trè bon. Sou le plan ofansif, li eseye plizyè konbinezon. Nan premye match la, l te eseye nan zòn ki pa nan foutbòl daprè m. E Sanou sa ap dakò avèk mwen ke nou rate 2 okazyon franch pou n te skore, pou n te mennen 3 a 0 sou ekip Pewou a, nou pa fè l. E Pewou sou 2 bal arete, se 2 movè degajman de Nazon.

ki ap jwe e nan pale de Leni Joseph, SOS, ki se yon elye. Misye poko janm eseye, li eseye Nazon Isidor, li eseye Isidor Pierrot, men ban m yon ti Leni ansanm avèk Isidor a sou teren an tou pou m wè kisa li ye, si se chèche w ap chèche.

SOS ki pa pran e se robot an yo fizye yo fizye Placide answit banm di w fòmasyon ki jwe a premyè fòmasyon ki jwe a premyè mitan se li ki ekip misye a Yèswa e de fèt wap pale de yèswa yèswa.
Se sa m panse tou mwen menm. Se sa m panse tout kotch. Li pa chanje plas li. Tout kotch vreman k ap fè sou yon ekip ki pa ko jwenn. Premye 60, premye 60, 63 minit lan, se te, se li, se li ekip misye gen bezwen an. E ankò erè, m ap di ankò erè k fèt lan, e non sèlman erè a fèt devan an, kote ke nou, nou pa make ase gòl devan an, nou jwenn twòp opòtinite ke nou lese tonbe. Men lan, lan, lan, jan, jan Job ap di la kounya la ke. E lè w rive lan de kònè, ou gen kònè k ap fèt, ou pa gen moun ki pou bay gadyen an sipò lan premye poto, dezyèm poto. E kònè se, kònè se youn nan bagay etanke antrenè ou dwe prepare ekip ou pou li. Kou fran se bagay ou prepare tout defans, tout defans ou pou li, tout ekip ou nèt. Lè yon kònè ou kapab, ou kapab mete jiska 9 jwè kanpe anndan kare a, epi ou kite yon grenn jwè devan toujou. San pwoblèm. Paske li. Bon sa m t ap di w Salou sa, lè m di w pa di l konsa se paske chanyè defansiv ki te kòmanse match la m kwè se avè l avèk kòm misye s on nèg ki renmen Duverne anpil e m pa konnen kisa l pral fè. Men an nou di ke jwè l te kanpe a avèk Ade. Non non Ade pat anndan non lè gòl yo fèt lan. Men sa m di w, mwen di w ke chanyè defansif premye mitan an, se li ki chanyè defansif msye a. Non men tout nèg a nivo sa, a nivo mondyal, kenpòt nèg m pral mete dèyè a, li dwe konnen kisa AD te dwe fè pou l ka mete l. Ta dwe gen yon moun k ap di mesye, pa egzanp, kapitèn ekip lan. Nenpòt kònè, kapitèn ekip mwen, m pa menm bezwen sou teren, m pa menm pale ankò. Kapitèn ekip mwen di tout moun, entèl, se ou menm ki sipoze lan premye poto, entèl dezyèm poto, twa jwè m ki sipoze sou tèt liy sis lan, sipoze kanpe ladan l, epi rès nèg yo make, make tout moun ki lib deyò a. Senk nèg sa yo, senk moun sa yo, sa se djòb, se nèg, yon djòb, oubyen gadyen an, si kapitèn nan pa la, gadyen an dwe di mesye, Banm 3 jwè m yo ki devan m sou 6 lan, e wè mwen donk mete 3 jwè sa yo kanpe sou 6 lan. Ou mete 2 jwè nan poto, ou pa ka pran gòl nan kònè. Menm meyè ekip a kap kap egzekite kònè. Mesye konn kounye a la, apati de sa nou tou lè 2 ap di la, men kesyon men kesyon an kounye a daprè mwen menm. Eske n panse ke avan avan 11 lan rive, ki semèn pwochèn, wikenn pwochen an, eske n panse ke. Ekip sa ap kòmanse jwenn sa rele jeu d'ensemble li, kote ke chak nèg pa ta chak nèg pa oblije vin sipèsta se li menm ki pou al fè gòl la. Èske n panse ke ekip la ap gentan jwenn jeu d'ensemble sa? Èske n panse ke antrenè a definitivman ap gentan jwenn sa pou ekip sa?
Mwen menm m panse sa se yon detay Pedro, e an nou di ke nan pèspektiv keseswa Simon te konvèti, E Danley te konvèti, lè sa nou tap gen lòt diskou. Donk poum di ke sa yo pa retire anyen sou valè reyèl ekip foutbòl la ki gon idantite jodia. Paske Ayiti kalm, bon byen ke gen 2 ti bagay ki pou korije, nou eksplike rezon ki fè nou pran 2 gòl nan fen match, se yon ti moman de dekonsantrasyon ke l ye. Gen divès rezon ki ka eksplike moman de dekonsantrasyon sa e nou di tou ke. Charniè santral ki tap jwe a se pa charniè santral ki te kòmanse match la answit nou te wè nan ki kondisyon nèg yo te moute donk yon ti tan de koezyon etc se an kou de jeu ou monte nou ka konprann tou sa byen ke gòlkipè nou Placide se youn nan feblès Placide bal aeryèn sa yo èske ou wè e se sak fè mwen menm m pa konn poutèt kisa Coach la pat eseye Alexandre ki bal o pye nan degajman yo trè bon menm jan avèk Placide e pi byen menm pase Placide. Pa bliye misye te fè youn nan pas nan 15 pas nou te fè pou fè dezyèm gòl seleksyon nasyonal la. Donk mwen m panse ke janm tap di talè a defèt 2 a 1 fas a Pewou a li pa dwe fè nou bliye imans pwogrè sa yo reyalize pa la seleksyon ayisyèn de foutbòl non plis li pa dwe deklannche yon vag de pesimis a yon semèn de pi gwo randevou istorik ke seleksyon nasyonal la li genyen. Donk m panse sipòtè ayisyen yo, yo ta sipoze toujou gade konfyans e evite kòmantè ki pozitiv, evite kòmantè ki lonje dwèt sou moun, evite voye enèji negativ ki le pli souvan. E yo gen de revè spòtif sou lavni. Se a di yo gen enpak sou moun ki ape jwe yo. Bon gon gon ti pawòl la nan deyò a, Patrice Dumont ki te fè de kòmantè sou Bellegarde sou Rep Bellegarde yè swa ankò bagay la fè zen paske gen chèn televizyon pitit Patrice la ki se Ayibo TV. E kote Patrice te nan match la e li menm avèk Paul li rele Bellegarde pou Bellegarde di yon ti mo Bellegarde pa ka al di ti mo a kòm bon timoun men Casimir kòm son bòl metè li kenbe Bellegarde li pa vle Bellegarde ale di mo a bon mwen malerezman e sa vle dè ke Bellegarde o kouran de kòmantè ke misye te fè a m pa kwè bagay sa pral gen enpak sou li nou te di ke sa yo pa dwe gen enpak sou jwè yo bon se le plis posib fò nou pozitif. Ke misye reponn a ke misye reponn a kritik la e kote ke bon pou misye e kritik pa l li menm se lè l sou tèren an se lè l sou tèren an se se se se tèren ak foutbòl li donk li pa fè okenn diferans kòmsi Enben si nenpòt moun nenpòt wi moun misye ka jwe misye kritike misye misye misye jwe yon meyè match misye wi jwe yon meyè match ke premye match la paske odela de rezilta final 2 a 1 e match la fini yèswa e Pedro avèk Salusa Grenadye yo moutre yon fwa ankò ke yo posede yon identite de jeu ki klè, prensip kolektif ki afime, SOE, paske nan premye mitan an, tout moun inanim pou rekonèt sa, e kapasite pou yo rivalize nan pi wo nivo a, sètadi kèlkeswa ekip foutbòl ou mete devan Ayiti jodi a, m pa bezwen konn non l, paske si w ap gade la jodi a, Lafrans sot pèdi 2 a 1 fas a Kot Divwa. Èske ou wè? E i.
Bon, nou panse ke, nou panse ke, e, kòm nou di, kòm nou di deja, Èske ou wè? nou gen jwè pou, nou gen jwè pou jwè nou, nou gen, nou gen jwè, nou gen jwè, nou gen ekip pou nou jwè avèk nenpòt ekip, e lan moman sa a, ankò, mwen menm, si se mwen ki te antrenè e ekip lan, m gen de bagay m ap tra, m pral travay sou yo. Paske ti mesye nou yo kapab make dèyè a, yo kapab pase boul soti dèyè moute devan, demi an ap byen, ap byen jwe, E avansant yo ap byen jwe, eksepte ke nou dwe deside pou n di mesye te n di nou byen. Gen pozisyon nou rive, se nou pa oblije se ou pa oblije se ou menm ki pou fè gòl lan. Lè ou pase boul lan de Salousa a Pedro, Pedro fè gòl lan, depi ou wè posiblite pou bay Pedro l, bay Pedro l pito, kite Pedro fè gòl lan, ou toujou gen yon pwen ki kale pou ou. Mesye pa nou yo panse ke se sèl, sèl lè ke li enpòtan pou nou, pou ou menm pou bay, se sèl lè ou fè gòl lan. E m panse se sa k pase yèswa avèk Dominique Simon. E se sèl lè ou enpòtan. Non, li pa vre ditou. E tout, pou nou selebre, si Ayiti te genyen 1 a 0, Ayiti genyen 3 a 0, 3 a 2, 4 a 2, yèswa, se tout ekip lan ki te pral selebre. Li lè li tan pou mesye yo konprann ke, gade, se yon inyon nou ye, fòk nou fè l byen. Dezyèm bagay, ban mwen yon segonn wi Job. Dezyèm bagay, m pa pral lage oken nan, youn nan gòl yo sou do Placide.

Otomatikman misye fin fin retire lan, nèg sa tap gentan kouri pou lal pou lal reti retire boul lan poul metel deyò. Sou dezyèm gòl lan, sou gwo nèg ki men apèn kanpe nan premye poto, paske boul lan se lan premye poto a menm li frape. Kounya la nèg kap choute a pral fon lòt chwa. Placide pa menm wè si gen si gen frap ki bay lan tou lè 2 tou lè 2 gòl yo. Non non non non non Balangòl yè swa sa Lousa Kòm ou tap pale de kònè ou tap pale de seleksyon Brezil a Mawòk ki pou ta jwe sou kònè etc mwen tou raple ke Placide se yon gadyen de but ki pa alèz avèk mòd balon sa yo Èske ou wè Rien ke sa m fè kòm rapèl Men bon m pa ta ka di Placide. Dayè dezyèm gòl la menm m te bay mwen ki kote Lè mwen konnen pase. Lè mwen konnen pase.
Wi Placide Placide pa gen anyen pou l wè nan nan 2 gòl yo e m di w ke se Nazon ki ba nou 2 gòl yo nan move degajman ke se swa kout tèt la ke se swa degajman avèk pye a Menm menm Nazon pa ka bay pa ka bay pote pote fado lan sa. Non non non non non Nazon son avan son avan sant li ye. Misye pa gen plas li nan nan kònè a pou l kanpe dèyè a. Bon misye pou kèk mesye misye paka kouri Tande misye paka kouri paka bouje Si w gade Nazon a valè pwa li gen la Pito mete m sou teren an pito wi Bon tande non non bagay tout bon mesye Non non Job sa w di an se yon reyalite li ye Pito w mete m sou teren an paske se yon defansè natirèl ke m ye Mwen menm mouvman pa m ap pral diferan de mouvman Nazon Nazon pa yon defansè Menm lè misye ap jwe avan sant ou wè misye pa janm make pèsòn moun

Seleksyon maskilen an. Men Pedro, men Pedro, e pa sa non pou coach la mande Nazon. Coach la sipoze mande Nazon fè pressing lan sou porteur de balle la, premye defansè yo, SOR, e defansè santral la kap pote balon an, SOR. bay milieu de terrain ekip advers la donk se fè pressing nan jan ou sipoze fè pressing nan ke se swa Nazon, Isidor sètèn fwa konn fèl men dènye defans la se sou li l te dwe rete li pa gen pozisyon pou retounen dèyè yo pa fèl pou jennen jwè a èske ou wè e sètèn fwa. Ou konnen nou jwe avèk yon defans plat, donk defans plat nou an yo konn jwenn do defans lan le pli souvan. Donk si si si si ke e e m ta ka di w si ke e avansant ou an ke se swa Nazon ke se swa Izidò pa fè e presing nan jan pou l fè presing nan, èske w wè? Donk ap gen posibilite pou jwè a. Fè pas la, jwenn bon defans ou e avèk 2 ekip tankou Maroc tankou Brezil kap fè w mal. Mentnan mesye an nou konklu avèk seleksyon sa e of course nou gen anpil nou gen anpil e nou espere anpil bagay nou anpil da expectation nou trè high e avèk seleksyon sa e ke ke swa avèk ekip Libreville a. Donk, èske, èske nou santi vrèman nou menm nou pare? Èske n santi n pare vrèman? Èske n santi ekip nou pare? E, ekip mwen pare, men e, e ankò mwen menm m ap di a o nivo antrenè, antrenè nou gen dwe retounen pou al retrase e, e defans yo kont yon seri de bagay tankou kou fran. Tankou kònè bagay pati sa yo se la m wè feblès nou yo ye e defans nou gen defans ki pou jwe demi nou gen demi ki pou jwe atakan nou gen twòp atakan menm nou gen ase atakan pou nou bay nenpòt ekip 6 gòl a zewo. Klas mondyal.
Atak nan klas mondyal.
Nou gen nenpòt pou n bay 6, 6 gòl a zewo nenpòt ekip. Men pandan w kapab bay si w ap bay gòl lan, fòk ou kapab enpoze w pou w evite pou w pa pran. Paske foutbòl rete yon grenn yon grenn bagay ladan l. Se yon grenn gòl anplis ki bay ki bay viktwa ki bay viktwa. Djobe, si gen yon bagay ki ta merite fèt kounye a la, ki sa w wè l ta ye?
Kisa l ta ye se rete pozitif ke se swa nan staff la o nivo de jwè yo o nivo de staff teknik lan m pa konnen coach la m pa konn sak nan tèt li eske l gon bagay a rete diskite l avèk rès moun yo paske coach la son coach fizik li ye misye pon taktisyen e mwen mwen menm kote avèk Salou sa ekip mwen pare e ekip foutbòl sa avèk potansyèl li genyen an.

2 gwoup la, kote pou fè nèg yo evite ale sou rezo sosyo, evite al pale avèk moun, m byen kontan ke m byen kontan ke Bellegarde pat reponn li al nan tak o tak oubyen al nan pale avèk de bagay pwovokasyon eksetera, e piblik la tou. Misye reponn wi, li reponn sou teren an. Avèk avèk jan l jwe yè a. Wi wi. Misye non misye elve nivo li, li jwe li jwe yon pi bèl match toujou e li montre ke li li kapab jwe pi bèl match Alò alò mesye alò mesye nou pa m pa byen pèsonèlman kounye a nan oblije fè m retounen sou li m pa t vle nou di sa ankò Mentnan mentnan e sa ke Patrice Dumont t di an li ka gen yon li ka gen yon kote pozitif li ka gen yon kote negatif men Lè maten an m fè yon reflechi a li menm, m wè l gen plis kote negatif ladan l ke kote pozitif. Linik kote pozitif li gen ladan l, sè ke jwè a kounye a la, li vin motive. Lè m sou tèren an kounye a la, oh se sa yo di de mwen menm, enben pa gen pwoblèm. Lè m parèt sou tèren m ap montre w. Men, sa se kote pozitif la. Men kote negatif la, li fè yon enpak negatif sou misye tou. Sou ekip la.
Sou ekip la.
Li fè menm sou piblik la. Sou piblik la. Donk sa vle di ke, listen, E tout nèg gen dwa kote nan medya ou pa tout nèg gen dwa opinyon pou fè opinyon yo pase men gon moman k rive petèt se ka pa moman an pou fè opinyon sa a pase èske ou wè kote m ye avèk ou donk se sa m panse mwen menm Jobe e lè y ap kouri sou nou definitivman wi nan edikasyon gon ranfòseman gon gen de tip de ranfòseman nan edikasyon lè w ap fè yon kou lekòl e ay pwofesè a ka pale la. Ou ka ranfòse timoun nan pozitivman, ou ka ranfòse l negativman. Gen ranfòseman pozitif, gen ranfòseman negatif. Ranfòseman pozitif la, li kreye motivasyon, li fè timoun nan ale de lavan e li bay timoun nan, m ta ka di, li fè l oze, li ba l konfyans nan tèt li, si w ta vle. Men, ranfòseman negatif la. Ou ka pèdi yon timoun nèt pou tout skolarite li lè w fè de kòmantè negatif sou de bagay ke l fè. Èske w wè? Donk, m panse ke kèlkeswa pedagòg la konn sa. Yo konn kijan, paske gen yon pedagoji ki rele Pedro la pédagogie par l'erreur. Donk, sa vle di ke ou fè timoun aprann. a pati de erè ke l fè. Donk m panse gon lòt fason ke coach la te ka di sa e pou l te montre ke Bellegarde byen ke de moun ap eseye fè entèpretasyon ke se swa moun ki pro Pepe, ke se swa moun ki ap choute sou Pepe, ke se swa moun ki pa konprann sa Pepe di a men ki vle fè opinyon yo pase paske. Tout kalite moun ap reflechi, tout kalite moun ap di koze, gen de moun ki bezwen fè vyouz ki pa konn anyen nan kesyon foutbòl, tankou gon ti betizè sou rezo sou rezo a ki ap manke mesye a dega eksetera de bagay donk pou n eksplike ke gen divès kategori de moun ki ap pwofite de sitiyasyon sa menm jan mondyal la la tou gen tout kalite moun k ap pwofite de mondyal la. men nou menm kòm fanatik nap jwi foutbòl kap jwe sou teren e nou ta renmen peyi nou moutre yon lòt vizaj e o dela de mondyal la fòk nou reflechi tou a òganizasyon jwèt la anndan peyi a fòk nou reflechi a peyi a ki twouve l yon sitiyasyon konplike difisil ke l pa janm konnen nan istwa l nou pèdi souverènte nou nan prèske tout bagay èske w wè donk. Pou ke foutbòl jwe, fòk peyi a egziste. E nou sou wout pou nou pèdi peyi a. Job, non sèlman òganizasyon jwèt lan anndan peyi a, nou menm ki lan dyaspora a, nou menm tou, nou gen yon job pou nou fè. Pa egzanp, mwen menm m ap di, mwen gen 2 semèn antrènman gratis, preparasyon pou jwè de 10 an a 19 an ki enterese pou nan jwe boul. E nou kòmanse depi semèn pase, lendi a jedi, 7 è di maten. pou di pou pou dizè edmi twazè tan edmi Bon bagay. e inè tan edmi teknik dezè tan bon boul kap kap woule e ou menm ki gen ni ni ti gason ni ti fi tout moun ap jwe ansanm e tout moun aprann menm menm menm menm bagay e semèn pase se te se te se te semè semèn pou demi avèk avan avan sant e menm sou menm ke ou jwe defans ou jwe lòt ou aprann tout tout pozisyon nèt. E semèn kap vini an se dezyèm semèn nan e dènye semèn nan e se nan Westgate Park nou fè li nan West Palm Beach kote ke nou pral travay sou demi avèk avèk defans. Lè w di semèn pwochèn nan e dènye semèn nan sa vle di pa nan pwogram nan pral kanpe? Non non pwogram nan pap kanpe dènye semèn gratis lan apre semèn gratis yo kounya la. M pral gen, m ap gen 4 lòt semèn antrènman ankò. Kounye a se peye pou w peye pou w fè pati de antrènman. Men sa ou mèt rele m.
Paske sa nou sa, sa nou sa. Sa nou sa. Depi gen pou w peye ou mèt rele m la ok. Wi.
Sa nou sa. Wi. M panse sa se yon gwo bagay e ekip foutbòl sa. Trè enteresan. Sa se ekip dyaspora a. Wi. Sa se bon ekip dyaspora a. Prèske a 100 pou 100 dyaspora a, pitit dyaspora a, gen ki pa janm konn Ayiti, ki pa fèt Ayiti. Èske ou wè? Donk, yo manje mwen ankò men tout jan, yo fè n fui peyi a, yo fè n kite peyi a, men peyi a egziste atravè timoun sa yo, peyi a egziste atravè tout efò k ap fèt paske menm si ou pati, ou kite peyi a, men gen yon moso Ayiti ki toujou rete nan ou. Donk, m pa konnen ki sa lavni ap bay, ki sa lavni ap bay Pedro, men fòk gen kichòy ki fèt. fòk nou retwouve, m ta ka di, chemen rezon an e pou nou rantre nan legalite pou ke peyi a peyi efektivman e ke match foutbòl kapab jwe anndan peyi Dayiti. Afè kesyon tout eliminatwa n ap jwe deyò a, moun salye l s on eksplwa eksetera, s on bagay anòmal. ki pou korije. Definitivman e Djobe e nou pa prale san n pa di anyen de seleksyon feminin nan.
Wi medam yo medam yo kale 2 a 1 e m ta ka di Pia preske gen ekip li a nan men l e nou preske gen tout kad yo nèt. te prezan e ekip Nouvèl Zeland feminin nan m pa gen klasman yo devan je m la men m pa kwè yo pi mal loti ke sa donk son fòs de frap ke l ye donk mete do yo atè son gwo bagay e an previzyon de match nou konnen Ayiti pral jwe fas a ekip Meksik la ki ap ba nou tikè pou n al patisipe nan mondyal Brezil 2027. Donk genyen demwazèl Océane Toussaint ki jwe nan psg nou konnen li yo te konvoke l pou match kont Repiblik Dominikèn nan pwoblèm administratif te fè li pat kapab jwe yèswa se li ki te gade kaj Grenadye yo donk manzè jwe yon trè bon match gon yon balon ki te prèske 2 a 2 a. Li fè yon bèl parad SOH donk se sa le haut niveau donk m panse se yon bon bagay. E gen lòt ti kòmè a li menm ki ap jwe o Senegal la e pa Senegal ki ap jwe o Pòtugal la e ki pa te jwe Ipeba tou non plis pa te jwe e m pa kwè Claire Constant te jwe. Nou gen yon dezyèm match tès n ap jwe kont Gine le 8 donk m panse. Sa ap bay yon ide ap bay coach la yon ide de medam yo men Chudi Morne fè 2 pas gòl e m te byen kontan rewè Loudjina Etienne ti kòmè 17 ans sa nou sonje l te fè yon gòl ki gen Zidane ki gen Ronaldinho ki gen Messi ki gen tout moun sa yo ladan l woulèt Zidane nan presizyon Messi a èske w wè matchatcha Ronaldinho a donk li te fè gòl sa. nan kad eliminatwa mondyal U 17 fas a ekip Salvador la. Yon gwo bout tonton gòl e depi lè sa yo te rele l nan gwo seleksyon an. Pwoblèm administratif fè ke l pat janm kapab onore pa prezans li nan match sa yo pou seleksyon nasyonal la. Yè swa l te jwe, malerezman l soti blese, m pa konn nan ki eta l ye. Sou wè li te soti blese, li fè youn nan gòl yo. Sou pas de Melchie Dumornay e lòt gòl la se Neria Mondésir ki fè li. Donk prèske tout kad yo, yo te la e yo jwe yon bèl match. Pedro, m regrèt ou pa wè match sa a. Jennifer limaj tèt lò ou te wè a, li te libere, li te jwe kòm demi yè swa, donk ou wè ke kalite a toujou la. Donk m panse ke nou gen anpil chans pou nou pase kap Meksik la. E kalifye pou mondyal la, e si nou kalifye pou mondyal la, e se pa patisipe pou patisipe, nou pa pral fè figiran, menm jan nou kwè ke ekip gason an pa pral fè figiran nan mondyal la. Bon, mesye, jiskavan nou fini nètalkole, e yon kesyon pou nou tou lè de. Ayiti fè, Ayiti fè 5 gòl nan 2 match yo. Li ankese 2. Selon nou menm, nan 5 gòl sa yo, kilès ki pi bèl gòl ladan yo?
Gòl 83 èm minit dènye gòl 4 zero a soti lan kwen an boul moute lan kwen travèse kout tèt lan antre lan kan bèl bagay non non kounye a ou bay 2 gòl la non non non son sèl la wi yon sèl la twazyèm gòl la wap pale gòl katriyèm gòl non non map pale gòl dènye gòl la nan New Zealand la dènye gòl New Zealand la.

Monchè m renmen kou tèt la otan ke m renmen gòl Leni Joseph la pa dènye gòl la gòl Leni Joseph la
poukisa m renmen 2 gòl sa yo nan deplèz a gòl Ki fèt yè swa a tou Izidò la e yo gen angajman. Pas yè swa a, pas la pi bèl.
Pas la pi bèl ke gen la. Egzateman. Pas la se menm pas ki bay kout tèt lan ki fèt atè atè kou sa. Kontinye.
Konstriksyon, wi, 2 gòl, gòl ke se swa gòl tèt la, ke se swa gòl Leni Joseph la sou pas de nimewo 20 an, n ap pale de Frantzy Pierrot, se 2 gòl konstwi. plis ke yon douzèn de pas SOS epi moman kote pou pou m ta ka di akselerasyon an fèt la, akselerasyon an fèt nan ren teren an jiskaske nou rive a gòl la e pas sur la droite de Didson Lucius pou Arcus Calens ki ajiste balon an sou tèt Frantzy Pierrot sa se du grand art.

E m pa m pa wè prezans dyaspora anndan ekip feminin nan wè lè m di m pa wè prezans dyaspora nan ekip feminin nan wi nou gen anpil jwè kap jwe deyò e dezyèm bagay mwen pa wè tou m pa wè on kontiniyite anndan ekip feminin nan paske medam yo pral pral gen pral gen pral gen laj ki avanse e lòt soumen nan gen ladan yo ki pral ki pral lan lan lan bezwen bezwen marye fè pitit tout bagay sa yo e e m kwè ke sitiyasyon peyi an kòmanse mete on blokis lan devlopman Ekip feminin nan peyi Dayiti e nou gen ase jèn k ap jwe nan kolèj, nan inivèsite pa bò isit. Li lè li tan tou pou nou kòmanse pa gade odeyò pou nou wè konbyen jwè nou kapab rale soti nan dyaspora tou.
Coach genlè fò w branche fò diaspo TV sport always wi paske Tout sa w bay yo la nou bay repons yo deja wi. Non non epa di mpa epa repons yo mpa mpa di nou pa bay non mwen mwen di mwen gen gen gen gen tounen pou poum bay. Non non non non sou te tande nou sou te tande nou ou pa tap poze l konsa paske tranzisyon ap fèt tranzisyon an vrèman ap fèt e nou gon prezans make de dyaspora a wap pale a anndan ekip feminin nan. ke se swa nan nivo U 17, deja nou gen nou gen 3 ou 4 jwez ki te nan ekip U 17 la ke yo rele nan gwo seleksyon an. Bon majorite nan timoun sa yo, y ap jwe o Kanada malerezman, bon m pa ka di malerezman, malerezman pou kotch Salou sa ki li menm Etazini ki ta renmen ke Donk bokou an de jèn kap jwe ni Kanada, ni Etazini, ni Lafrans, nou gen anpil jèn kap jwe nan mitan. Donk sa vle di ke tranzisyon sa, tranzisyon sa ap fèt e se de timoun kap jwe o pli wo nivo, kap jwe nan bon klèb e ki de kalite. Sa se youn. E Melchie Dumornay kòm kad nan seleksyon an poko gen 25 an. Fòk nou gen sa nan tèt nou tou. Donk m pa kwè medam yo pi granmoun pase sa. Petèt yo yo yo prekòs. Èske ou wè? Donk m panse yo gen kèk kèk kèk ane foutbòl anba anba pye yo toujou e gon w bòn nouvèl e kotch Salou sa se ke e federasyon ayisyèn de foutbòl anonse ouvèti e chanpyona pou lig e e feminin de foutbòl Ayiti a kote de nou te di sa nan dènye emisyon nou te genyen an e de jwèt foutbòl la pa kanpe min de ryen. Ayiti, an depi de tout pwoblèm ensekirite ki genyen, gen anpil efò ki ap fèt avèk akademi foutbòl yo, kote foutbòl ap jwe nan tout peyi a. E de fèt, ke se swa ekip U 17 la, ke se swa ekip U 20 an, osatur ekip sa yo, se Ayiti. Se timoun ki ap jwe chanpyona nasyonal, se timoun ki ap jwe o nivo jèn. E.

Komisyon ki ap travay la jodi a pou le retou de la lig feminin de foutbòl, m panse se de bon ogir, se de bon bagay. Rete pou kesyon politik yo rezoud, rete pou dirijan yo fon jan pou ke peyi a respire, èske w wè, e ke bagay sa yo, yo menm yo kapab fèt. nan tout legalite e jan sa sipoze fèt, jan sa te konn fèt anndan peyi a. Trè byen, mayifik, mayifik. Trè byen Jobe. Donk, lè yon ka parèy n ap di konsa ke, n ap di konsa ke zanmi ki renmen spò, ki renmen foutbòl, ki renmen peyi Dayiti, E eseye evite pou le moman tout sa w te ka di ki gen rapò, ki gen negativite ladan l an se ki konsène les joueurs. Eseye evite le maximum ke w kapab pou le moman paske se pa tan kounye a la. Nou panse ke e weekend pwochen an la n ap kòmanse wè bon boul, n ap kòmanse wè an reyalite sa nou tout ap tann nan. Djobe e lè a nou preske pa gen lè ankò an reyalite se byen domaj nou te bezwen yon ti lè pou nou te pale de basketball sitou Basketball? wi nou te bezwen fè yon pale de basketball sitou sitou avèk sitou avèk Mama ki reyèlman fanatik basketball epi nou genyen egalman Salousa ki tap pale nou definitivman yon ekip basketball an Ayiti ki gen pou fè yon deplase yes donk se sa nou pral pale sa kounya la nou espere ke

lan nivo mondyal lan, fòk ou gentan gen yon paspò ayisyen apati de 16 an ki gentan fèt an Ayiti pou esfò jan jwè sa yo ye. Ti mesye k ap jwe yo fòk yo konn sa. Dezyèm bagay, gen plizyè pakou k ap fèt, nou jwe 3 kont 3. E si nou swiv inifòm mwen genyen sou mwen la nan moman sa, sa se ekip ekip Ayiti, seleksyon Ayiti an. Ke nou rele basketball? Basket wi wi. Ok. Se pa seleks e pa le seleksyon nasyonal la ke li ye, sa son seleksyon jwè nou genyen ki deyò, ki nan dyaspora, nèg kap jwe pwofesyonèl diferan kote, sa kap jwe nan kolèj e inivèsite, dekwa ke pou si peyi an ta gen ta gen bezwen, yo bezwen rele jwè, yo gen yo gen yo gen jwè pou ranfòse o paske o deyò paske mwen basket lan ap ap pran yon lòt nivo an Ayiti. E gen gen gen yon pasaj pou nou fè. 3 kont 3 e o nivo nasyonal yo gen ekip, 5 kont 5 e o nivo nasyonal ekip lan ekip lan la men noyo a la men ekip lan poko poko fin fin rejwenn li nèt. Nan nou swete ke e e tout tout ekip yo nèt kapab rejwenn yo. E pral gen yon yon yon konpetisyon Sen Maten, pral gen konpetisyon e an e e zòn Sen Toma. Nan tout Karayib lan gen yon seri de konpetisyon ke nou dwe kòmanse pa patisipe. Se pa an Ayiti sèlman pou n ap jwe boul. Pou nap jwe basket lan nou dwe komanse patisipe o deyo e menm e ozetazini ni kanada pou nou kapab antre pou nou fè fè moun yo wè nou. Ou ta dim ke w gen yon pitit gason definitiv lan ki lan ekip lan? Exactement premye premye pitit gason mwen se se Arnold Basquin ki li menm misye jwe misye jwe jwe jwe basket e misye lan misye fè pati de ekip Team Haiti an ekip ekip diaspora. Trè byen, mayifik.
Mentnan, mentnan, e Djore!
Wi! E, bon, nou te ka fè yon ti pale, nou te ka fè yon ti pale avèk Madam Baskètbòl, e ki. Madam Baskètbòl, lè jis a kote pou a. An, vrèman?
E, kote ke nou rive nan yon pwen kounye a la, kote ke New York Knicks, se byen, nou panse ke New York Knicks se, e, e, fwape pye l atè, li fè rekonèt li nan NBA a ane sa a, apre. Kòm chwa, kòm chwa pou ekip la. Yes, apre 27 an, yo pa al nan final. E depi 1999 yo parèt la yo di bon yap vini yap vin bat tout moun nèt alkole yap baleye tout moun e li fò pwobab lan final la ke yo baleye San Antonio egalman. Madam Irma bonsoir kòman ou ye?
Bonsoir Polo.

Non li two ta.
Bon nou konnen ke ekip ou, ekip ke w fanatik la, ekip ke mwen menm fanatik la tou, antèman yo fèt depi nan regilye sezon an.
Wi, wi, ekip mwen depi nan playin, depi nan playin ekip mwen ale. E la mwen menm se petèt m pa konnen de kè ki fè ke mwen ta renmen ke Nouyòk jisteman e chanpyon ane sa. Men se pa paske w fanatik Nouyòk?
Non mwen pa fanatik New York vrèman donk mwen dizon ke mwen renmen spektak, mwen renmen baskèt, mwen wè yo travay di sou teren an, yo epate mwen e depi nan premye match yo dayè yap yo riske bat rekò Warriors lan èske ou konprann paske ya 12 match donk si yo fè.

Bon mwen mwen panse ke son wout travayè li ekstraòdinè e li montre ke sa yo rele yon yon jwè lè li se lidè ekip li e m sonje depi premye match lan fas a fas a kiyès Filadèlfi li pran ekip la nan men e donk li remonte li fon remonte espektakulè e nan nan game 1 an la nan final lan li fè sa ankò e men sa ki enteresan nan Nouyòk se ke Si w pa jwenn Bronson jodi an, w ap jwenn Kat. Si w pa jwenn Kat, w ap jwenn Jossart, w ap jwenn yo Robinson. Donk yo solidè e yo la. Mwen panse ke se yo tout bezwen atenn rèv sa a. Yo tout bezwen antre nan istwa sa a paske tankou m sot di an, Nouyòk sa fè 27 an depi ke li pa rive la a. Èske w konprann? Donk mwen panse sa. Mwen panse sa e mwen menm e mwen ta trè renmen ke yo gagne li e yo genyen.
Eske ou panse eske ou panse New York gen posibilite la e 2 zero twazyèm katriyèm match ap jwe lan Madison Square Garden nan New York eske ou panse ke New York gen posibilite pou l ta bat San Antonio 4 zero? Bon mwen panse l ka fè truc lan wi pa ra bon fòm di w ke yè swa mwen tap gade match Ayiti an men paralèlman m tap eseye gade rezilta mwen te wè depi premye kartan an San Antonio te devan e lè match la fin fini mwen vin vire al gade l men lè m rive yon kote mwen panse ke San Antonio tap egalize paske a a New York te a 14 pwen davans a 6 minit de la fen. e San Antonio remonte yo egalize 100 kat 100 kat e gade sa ki pase gade sa ki pase epi finalman nou genyen l a yon pwen deka donk pou mwen menm mwen panse ke sa se momentum New York lan m panse ke New York ka pase San Antonio sif lan yo ka pa menm retounen menm San Antonio ba la tou fini New York la e 2 match yo. Se sa m panse.
M panse sa. E ou sonje m te di w sa pou Okesi, m te di w San Antonio ap kale Okesi. Wi, wi, wi. Ou konprann? Li la. Mwen m panse, m panse sa. Bon, mwen m panse sa, m ta renmen sa pou jwè yo, byen ke pou spektak, m ta renmen ke San Antonio bat on match, pran on match omwen. Pou spektak la. Pou fè dire le spektak, men kanmenm, je kwa di w, pou fè ke New York.

Enben, entendu, c'est à ton plaisir. Tchaw tchaw, kenbe la.
E Salo sa, lè a rive pou nou chape poul nou definitivan, Seb e Nobay, nou pa gen tan pou nou pale de Roland Garros, ebyen, e an pasan rapidman nap di w tou, ebyen bò kot medam yo final la fèt deja, genyen, genyen, ebyen, Mira Andreeva, ebyen ki chanpyon bò kot medam yo, 19 ans, 19 ans daj, egzatteman, 19 ans daj, de la Russie.

Alexander Zverev epi avèk Flavio Carboni kap fè final demen dimanch lan donk nan Roland Garros nan French Open. Salut sa nou byen kontan genyen w zanmi. Se ton plezi pou nou rejwenn ansanm avèk ou pou yon show tel. M swete ke tout moun prepare nou. pou nou kapab selebre jèfò ke mesye seleksyon nasyonal lan, sa nou pral rele grenadye nou yo, mwen menm m rete konte men m ap ekri l sou klavye a la lan moman an, ke Ayiti ap chanpyon lan mondyal sa a, e nou gen pou nou di kèt sa l ou sa te di l, ke Ayiti ap chanpyon. Ou gen men non wi. Non, non. Apre match yè ke mesye yo pèdi an, li bay mesye yo chans pou yo pa, e m ap di nou tout vin selebre ansanm avèk nou, Avèk Skasha Number One e Samdi premye Out lè mesye vin chanpyon nap gen chans pou nou vin selebre Skasha Number One nan 24 75 West Atlantic Avenue se Temple Sinaï 8 heures du soir Samdi 8 heures du soir jusqu'à X du matin vin pran plezi ansanm avèk nou kote nap selebre Ti mesye nou pral chanpyon nan mondyal la. E Cubano di lap tann tout moun. Voila, nap di mèsi a tout zanmi ki tap swiv nou e se te byen Sport Always, nap kraze yon randevou avèw ankò pou semèn pwochèn, nou espere ke wap pase yon trè bon wikenn epi nap diw kenbe la, kenbe di, kenbe rèd, pa moli. Tchaw tchaw.